Se anka w Gelin, n ap kontinye avèk refleksyon ekoteyolojik pou Ayiti, sa se repa nimewo 27. Jodi a nou pral gade le grenye de Faraon. Bon bagay, bagay enpòtan, bagay enteresan ke nou jwenn nan Ansyen Testaman an. E nou pral gade kisa tèks yo di epi kisa ka sa sa ka siyifi pou nou kwayan an Ayiti oubyen menm non kwayan tou an tèm de kisa ke nou kapab fè pou sere manje. Konprann? Men anvan sa kite m fè yon revizyon rapid de sa nou gade deja. Nan repa nimewo 26 la ki vini avan sa a nou te gade lavi de Nabòt. E nou te gade ki jan Bondye te jwenn yon sèvitè, yon pwofèt ki te rele pwofèt Eli, ke l te itilize pou bay laverite epi ki pa t achte figi wa a. Donk, nou ka al gade sa nan Repa nimewo 26. Nan nimewo 25 la, nou te gade lè magazen agrikòl di wa Ezekyas, ki jan wa a te sèvi Bondye, men li te sere manje tou. Nou te gade nan repa 24 la le roi David et l'agriculture, bèl egzanp, David se pa som 23 sèlman li ekri, se pa anpil som sèlman li ekri, e David se te li menm ke tèks lan di Bondye jwenn David yon nèg ki selon kè li. David te voye je l sou agrikilti tou nan peyi l paske l konnen fòk moun viv avèk bagay sa yo. Nan repa nimewo 23 nou te gade la reforme agraire de Nehemie, trè enteresan e m fè kèk konparezon avèk sa ke nou wè k ka pase an Ayiti, nan kestyon refòm agrè. Nan repa nimewo 22 nou te gade lè pwojè agrikòl di Wa Salomon. Anpil bèl bagay ladan paske Salomon te gen yon pakèt pwojè agrikòl ke l te konsevwa epi egzekite e sa te benefisye tout moun ki t ap viv nan peyi a nan epòk pa Salomon e menm moun ki t ap viv lòt kote tou. Nan repa nimewo 21 te gen le message du prophète Jérémie m ta envite nou al gade tout repa sa yo pou n ka wè kijan n te konsidere sijè sa yo. Nan nimewo 20, nou te gade dènye chapit Nouvo Testaman an, ki se Apokalips, ki te pale de yon plant kote fèy li kapab geri moun. Nou te pale de pwopriyete medisinal plant ki egziste nan lanati epi n te fè aplikasyon e konparezon avèk sa k ap pase ann Ayiti. Nan nimewo 19, nou te gade twazyèm jou de la kreyasyon ki nan Ansyen Testaman. Donk, m envite w, gen plis toujou, gen 18, 17, 16, men m te vle raple w sa yo. Si w pa t gentan gade yo, pou w al gade yo epi pou w kapab toujou wè kijan panse m anchene lè n ap sot nan yon nimewo pou nou ale nan yon lòt. Antouka, jodi a la a, nou nan Repa nimewo 27, n ap gade Les Greniers de Pharaon. Sa kòmanse nan Bib la, nan yon istwa ki nan Jenèz 41, premye liv nan Bib la, Jenèz 41, kat premye vèsè yo. Li di konsa, Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe, voici, il se tenait près du fleuve, et voici,

Epi Faraon reveye. Donk rèv Faraon se ke li wè l te kanpe bò, yon rèv ke l te fè l te kanpe bò bò flèv la, le Nil, nou kapab imajine, epi l wè gen sèt gwo bèf byen gra ki sòti ladan li epi k ap manje zèb. Epi tousuit dèyè yo gen sèt bèf byen mèg ki sòti dèyè bèt bèf ki byen gra yo, epi sèt bèf mèg yo manje.

Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins, et Pharaon se réveilla, voilà le songe. Donk li wè sèt epi, mete yo separe la, men nan rèv Faraon yo te parèt sou yon menm tij, yon menm tij de ble petèt pa egzanp, ki bay sèt epi. Epi apre sa, tousuit apre gen sèt epi mèg ki parèt, epi sèt epi mèg yo, yo anglouti nan rèv Faraon an. Sèt epi ki te gra ki te parèt anvan yo. Epi, bon, bagay sa a bay Farawon pwoblèm. Ou konprann? Nou pral gade siyifikasyon li. Men anvan, m ap, m ap, sa m toujou di a, m ap di w si w poko abone a chanèl la, abone, klike sou ti klòch lan, pou lè m lage lòt repa yo, YouTube kapab voye di w sa otomatikman. Si w gen kòmantè, fè yon egzakteman anba, anba videyo a. Men si w prefere pale avèk mwen dirèkteman tou, pa gen pwoblèm, kontakte m, fè kòmantè avèk mwen. Si videyo a fè sans pou ou, renmen l, ba l yon pous, epi pataje l avèk de twa zanmi. ke w panse ki kapab benefisye de refleksyon sa yo, ou di mwens ajoute pwòp refleksyon pa yo nan sa ke n ap fè la a. Donk, nou toujou nan lègounye de Faraon, nan Jenèz 41. Kounye a la, bon, pawòl la pale, Faraon bezwen moun pou eksplike li, li pa ka jwenn moun pou eksplike l, anpi yo vin tonbe sou Jozèf. Epi Faraon eksplike Jozèf rèv la. Jozèf di a Faraon, Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose.

Konprann lè w wè 7 bèf ki byen gra yo se 7 ane, 7 bèf ki gen mèg yo se 7 ane. E lè w vin wè l sou fòm zepi, sètadi ou wè l nan domèn animal e ou wè l tou nan domèn vejetal, se menm bagay la ke Bondye montre li nan 2 domèn diferan, se sa Jozèf esplike l. Konprann? Kounye a, Jozèf di l, men kisa pou w fè? Alò, Farawon mande kisa pou l fè, Jozèf di, men kisa pou w fè? Se pou w chwazi yon moun ki gen entèlijans, ki gen bon konprann, mete nan tèt peyi a, natirèlman anba ou.

Ces provisions seront la réserve pour le pays pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Donk, lè, non sèlman Joseph fin entèprete rèv la pou sa, pou Pharaon, li di l tou men kijan l ka prepare l pou rèv la, paske se yon bagay ki arete l ap rive kanmenm. Donk, li di ke sa pou w fè, se pou w jwenn yon moun ki gen bon konprann, mete l nan tèt peyi a, epi etabli yon seri de komisè nan peyi a pou yo kapab mache prelve yon yon senkyèm de rekòt peyi a, sètadi 20 pou san rekòt peyi a pandan 7 ane abondans lan, paske se 7 7 bèf ki gra yo avèk 7 bèl zepi ble yo, yo reprezante 7 ane abondans. Sèt bèf ki mèg yo avèk sèt zepi sèch yo reprezante sèt ane de famin. Donk Jozèf di pandan sèt ane abondans yon, se pou yo pran ven pousan de tout rekòt peyi a fè pou yo sere yo, pou yo anmagazine yo nan tout vil nan peyi a, pa yon sèl kote, pa nan kapital la, men nan tout vil nan peyi a, toupre kote rekòt yo fèt lan. Epi se pou yo moun, e pou komisè sa yo siveye depo sa yo. Epi depo sa yo ap sèvi pou peyi a lè 7 ane famin yo rive pou peyi a pa mouri grangou nèt. Pawòl sa yo te fè Farawon plezi, e sèvitè Farawon yo ki t ap tande sa yo te fè, sa te fè yo plezi anpil. Donk, istwa a toujou kontinye nan Jenèz 41, Pandan lè sèt ane de fètilite,

Moun nan vil sa yo kapab gen manje pou yo manje. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Donk yo kontwole, yo kontwole, yo kontwole, yo kontwole, apre sa yo rive yon lè yo di, annik vide l la, n ap di eksetera, paske yo pa ka kontwole ankò. Èske w konprann? E nan, ou konnen toujou gen fouy arkeyolojik k ap fèt Ejip, yo jwenn yon seri de ti moniman, bon, yon seri de ti. Kè m ta ridò. Bagay ke yo dekouvri, ou konprann, ki montre ki jan ki jan depo sa yo te fonksyone, kote moun k ap vini an vini avèk materyèl, sa l ap bay lan la a, epi gen moun k ap pran nòt, epi gen moun ki enspekte yo, apre sa gen kote pou yo vide yo, ou konprann. Donk se sa se youn ladan yo. Apre sa, nan kèk vil tou, yo jwenn yon seri de silo ki te fèt avèk arjil e ki an tou won. E yo sispèk se la yo te konn ap konsève bagay sa yo paske jan Jozèf te di la, li pa t santralize magazen yo oubyen depo yo, men li te repati yo nan tout peyi a, nan tout vil yo, e kote chak vil te responsab pou anmagazine, estoke. 20 pousan rekòt ki fèt nan ozanviwon de vil sa. Bagay la te byen santralize paske lè sèt ane famin lan, sèt ane grangou, sèt ane sechrès lan ap vini, lakòt li ta pral frape tout peyi a. Donk, Bondye te montre Farawon sa. Jozèf esplike Farawon ki sa l te fè, sa Farawon me, ki sa sa vle di. Farawon mete Jozèf an chaj epi se konsa Jozèf te egzekite pwojè sa. Ou konprann? Donk se se toujou eskize se toujou menm bagay yo l ap fè n ap gade ki jan gon seri de egzanp ke nou kapab benefisye de yo ki jan moun ki t ap sèvi Bondye lontan yo te jere anviwònman yo oubyen pou modifye anviwònman an pou ke li kapab ba yo sa ke yo bezwen paske depi lajenès Bondye kreye moun pou jere anviwònman yo ou di mwen si gen yon avètisman nan yon vizyon nan yon pwofesi de yon move tan k ap vini kankou jan kounye a la gen previzyon metewolojik se yon se yon avètisman de yon move tan k ap vini nou gen yon bèl yon bèl egzanp la kijan Jozèf te jere sa pandan tan ki te gen abondans lan ki preparasyon li te fè pou lè move tan an rive pou l te kapab konsève peyi a e sove peyi a donk se sa m te vle pataje avèk nou sou sou kesyon farawon an men detwa refleksyon. Men de twa kesyon ke m gen pou refleksyon e m envite w pataje ansanm avèk mwen. Fè kòmantè w anba videyo a si w vle fè, si se de preferans ou santi w mye pi konfòtab pou fè l avèk mwen dirèkteman, pa gen pwoblèm fè l avèk mwen dirèkteman. Men rezon m mande pou w fè l anba videyo a se se yon fason pou lòt moun kapab benefisye de li. Paske m ap chèche kretyen ayisyen parèy mwen k ap reflechi sou kesyon ekoteyoloji a pou wè ki jan n kapab pran yon seri de egzanp, nan moun ki te pase anvan nou yo e ki sa n kapab fè? Ou konprann? Men premye kesyon m gen nan ka sa a, Konbyen jounen priyè, jèn ak revèy Jozèf te òganize ann Ejip? Lè Farawon fin rakonte Jozèf rèv la ke l fè an de tan, Jozèf wè siyifikasyon an, Jozèf konprann se Bondye ki pale avèk Farawon. Konbyen jounen priyè, jèn ak revèy Jozèf te òganize an Ejip apati de rèv sa? Repons lan m konnen se zewo wi men wa di m sa w panse. Dezyèm bagay, èske Jozèf te mande pou Farawon remèt peyi a bay Letènèl? Sa nou mwen menm m tande l plizyè fwa nan bouch on seri de kretyen ayisyen ki petèt konsène pa dezas k ap pase ann Ayiti a, men anpil fwa m konn tande anpil ladan yo ap di, se pou yo remèt Letènèl peyi a, se pou yo remèt Jezikri peyi a, ou konprann, se pou yo re. Bon, Bib la di nou trè klè, A Letènèl latè e se ke l ranfèm, lemonn e se ki l abit, paske se Bondye ki fè tout bagay, tout bagay se pou Bondye ke yo ye, ou konprann, an, Satan pa fabrike anyen. sof teknik pou fè mal, men tout bagay ke l itilize se bagay ke l jwenn nan lakreyasyon, li se yon kreyati menm jan avèk tout lòt bagay ke l ap itilize yo, kèlkeswa movèzespri konnèk te ka sèvi ki ka montre w dè trik, se dè choz ki dan lakreyasyon ke l ap modifye, ke l ap itilize. M konn tande, alò sou dezyèm pwen ekstrèmman enpòtan, paske m konn tande anpil kretyen ayisyen ap di, se pou prezidan remèt Jezikri peyi a, se pou yo remèt Kris peyi a, se pou yo remèt yon seri de bagay. Èske nou wè Jozèf te aji konsa? Konprann, èske Jozèf te mande Farawon pou Farawon remèt Letènèl peyi a? Jozèf te deja rann li kont ke Bondye ka pale a Farawon. E Jozèf konnen se Bondye ki kreye tout bagay, tout bagay se pou li. Farawon pa t ap adore Bondye menm jan Jozèf te konnen l lan, men bon, Farawon al dòmi, Bondye bay Farawon de rèv ki se menm rèv la. Li ba li l de fwa. Ou konprann? Donk, èske Jozèf te mande Farawon pou l remèt peyi a bay Letènèl? Ou di mwens, sa Jozèf te fè yo, èske sa te sifi? Nou wè ki sa Jozèf te fè. Ki jan Jozèf te aji sou avètisman an? Twazyèm nan se, ki sa w panse de kwayan ki pa vle prepare pou demen? Gen kwayan ki pa vle prepare pou demen yo paske twonpèt la pral sonnen, yo p ap prepare pou demen yo. Ki sa w panse de kwayan sa yo ki pa vle prepare pou demen yo paske twonpèt la pral sonnen tousuit? Yo pa gen preparasyon pou yo fè pou demen. E dènye kesyon pou refleksyon. Kisa w panse lidè, se lide e pa lide, se lidè, m bliye mete aksan aksan grav la, kisa w panse lidè legliz nou yo ka aprann de Jozèf? O, ann reflechi sou sa ansanm avèk mwen, men kisa w panse lidè legliz nou yo ka aprann de Jozèf? Pase Bondye pale a Farawon, Farawon pa konprann sa Bondye di l la, Jozèf konprann se Bondye k pale a Farawon, Jozèf konprann sa Bondye di Farawon, Epi Jozèf bay Farawon konsèy sou ki sa pou l fè sou mesaj sa a ke l resevwa de Bondye. Donk, ki sa w panse lidè nou yo ka aprann de Jozèf nan kesyon sa a? Donk, se te, ankò, jan m te toujou di l la, ok, m pral fini la kounye a la. Donk, abòne a chanèl la si w poko abòne, e klike sou ti klòch la, epi fè kòmantè. Epi si w renmen videyo a ba l yon pous pou montre m ke w renmen l lè w fin gade l sou youtube epi voye l bay petèt 2 ou 3 zanmi ke w konnen ki ka reflechi ansanm avèk ou sou sa ki ka ede m reflechi sou sa tou paske se yon sijè ki trè enpòtan paske m panse kretyen an ayisyen kretyen an ayiti nou fè anpil efò nan domèn espirityèl nou fè anpil efò nan domèn edikasyon ak lekòl ke nou bati yo nou fè anpil efò nan domèn sante avèk klinik e lopital ke nou bati yo men m panse nou dwe fè anpil aktivite, anpil pwojè e anpil bagay sou kestyon anviwònman e se sa nou gade la avèk egzanp Joseph la avèk tout lòt egzanp ke nou te gade deja yo. Donk ankò yn fwa abòne, klike sou ti klòch lan, se te Les Greniers de Pharaon. Tou swit aprè sa nan pwochen repa a, repa nimewo 28 m tou anonse nou sa nou pral gade la fête de la moisson. Donk Les Greniers de Pharaon se sa ke n sot gade la a e se te repa. Nimewo 27, Refleksyon Ekoteyolojik pou Ayiti Donk m pral kanpe la pou le moman epi m ap mande ou pou toujou kontinye kominike ansanm avèk mwen, pataje lide ou epi bon si w gen kesyon poze yo, si w gen kòmantè fè yo epi konsa konsa n ap avanse ansanm nan tip de refleksyon sa yo ankò yn fwa Bondye beni w kenbe la pa lage se te Gelin.